moun ki sou tps ok e oubyen ankò moun ki te elijib menm lè ou pat antre nan tps la men depi ou te elijib sa vle di ou pat gentan anrejistre men depi ou te elijib lè yo te dezinye l la. Jodi a nou vle pale de pwojè de lwa sa ki ap fè aktyalite prè de 30 senatè kore l Le fèt m vin pale de li se paske anfèt moun kap swiv mwen yo toujou Dionel bon ou pa di anyen de pwojè rezidans 30 senatè ou pa prezante pou moun ki gen tps e pou moun ki gen sa nou ta rele deferred action se yon tèm ke nou pa tèlman pale nan kominote ayisyèn nan men ki itilize tou sa yo rele deferred action ekzanp DACA se yon deferred action deferred action nan li vle di Euh, li preske menm avèk tps la, se tankou ou ta on moun ki ta gen òd de depòtasyon, yo di yo pap enforce, yo kite w legal, yo defere desizyon, yo voye desizyon pou yon dat ulteryè. Euh, an fèt, sa mwen make pa egzanp la, mwen make Nouvel Espwa pou tps, an fèt, dap, tande byen wi, se pa daprè m, m di daprè senatè sa yo ki kwè nan sa. E ban mwen rapidman ban nou yon summary, yon rezime de sa nou rele Secure Act la. Apre sa m ap di nou sa nou panse. Pou moun k ap swiv mwen, nou toujou gen lide de sa m panse. Men kan menm, an nou di ki sa bagay la ye pou kominote a, sa 30 senatè sa yo poze. Ou konnen gen moun ki ki fonksyone pa lafwa, ki di ou pa janm konnen, Bondye ka pase nan tèt. Ok, bon. Donk, an nou tou senpleman nan kad travay denfòmasyon ke nap fè bò isit la, an nou di kisa ki nan pwojè sa, ok, ki moun ki elijib pou li, yo di se moun ki sou tps, ok, e oubyen ankò moun ki te elijib, menm lè ou pat antre nan tps la men depi ou te elijib, sa vle di ou pat ou pat al ou pat gentan anrejistre, men depi w li elijib lè yo te dezinye l la. Yo pale moun ki nan DED, sa yo rele Deferred Action Departure, ok? E tankou DACA yo se yon fòm de DED. Fòk ou te prezan Ozetazini pou pi piti 3 zan. 3 zan. So, jan w kapab wè l la la, pifò moun Biden yo, Sa w rele moun Biden yo poko gen 3 zan nan peyi a. Donk, yo pa t ap ladan l. Èske w dakò? Ou konprann? Paske yo di fòk ou te nan peyi a pou pi piti 3 zan. Byennantandi, y ap fè background, criminal background, national security, administrative screening, tout bagay pou ou. Metten yon bagay yo di ki ka fèt, se ke fanmi ou kapab pran l pa fanmi. Sa vle di ki sa? Ou te gendwa antre nan Biden, men manman w oubyen mari w, pitit ou te la, sa vle di ou kapab tou kalifye. Se menm lè ou pa kalifye. Pase yo pale de family include, ok? Yo pa, yo menm pale de domestic partner, sa vle di, li pa nesesèman mari madanm, but manman pitit oubyen papa pitit. Yo pale de sa, e yo menm di, si pitit, anfèt, timoun ou menm lòske timoun, anfèt, qualifying non-married children, sa vle di pitit ou, yo pa pale de lajan depi ti, depi timoun nan poko marye. Wè, wè, wè, je anba, wè, wè, je wè, li bay yon bann avantaj. Men jeneralman nan bagay sa yo, yo konn di timoun ki gen plis ke 21 an al ladann, yo di timoun nan menm lè gen plis ke 21 an al ladann, depi li poko marye. E w ap genyen pou w fè adjustment of status. Moun ki elijib avèk fanmi yo, y ap ka aplike pou rezidans si yo satisfè Kritè ke n se sit ke kritè ke n sot di anlè a. E yo di lè w fè aplikasyon sa a, e depi aplikasyon w pending, menm jan avèk pi pi pifò aplikasyon, w ap kapab rete Ozetazini pandan y ap pwosèse fi w ap travay, ou kapab menm gen vwayaj, fè travel dokiman ki pèmèt ou vwayaje. Se sa anfèt. Prèske tout aplikasyon pending pèmèt ou fè sa keseswa Epi fwa de. Son nouvo aplikasyon l pral ye pou konprann. Byen antandi, yo pap ka manyen w nan pandan y ap y ap pwosès li, sa vle di y ap cancel youn nan bagay sa ki l ap cancel tout depòtasyon. Tout depòtasyon ke w te genyen, bagay sa yo, cancel tout bagay sa yo. E yo di ke enfòmasyon ke w bay nan aplikasyon DHS pa ka itilize l pou li enforce li, eksepte ka de fwod. Yo tou, nan kad pwojè lwa sa, y ajoute yon bagay ki ase enteresan, yo di nan kad tps la, DHS sipoze fè rapò bay Kongrè a 3 jou avan l pran nenpòt desizyon sou tps. Yo eksplike poukisa, se yon feblès yo wè nan koze tps la, lè y ap annik tèmine, tèmine san rete, yo tou adrese pwoblèm sa. Yo di 3 jou anvan l pran yon desizyon pou l tèmine yon tps, fò yo voye eksplikasyon. Ki jan kondisyon peyi sa a amelyore? Metodoloji yo itilize pou bagay sa yo. E yo pale tou, sa se lòt bagay ki enteresan, se ke yo di, moun ke yo te gentan depòte deja apre 28, je kwa, 28 septanm 2016, sa vle di ou te gen dwa Ayiti nan moman an la, yo depòte ou deja, oubyen ou te pati de manyè volontè Pandan ke w aletranje a, w ap ka aplike pou rezidans. As long as ke ou te gentan gen 3 zan kontinyèl avan w te kite peyi a. E yo pale de 1140 dola. Sa vle di gen de moun ki deja nan peyi yo ki te depòte, nou byen di, apre dat sa, apre 28 out 2016, yo ap ka aplike pou rezidans tou. E Donk guys sa ban nou yon ide la de pwojè de lwa a ok. Mentnan nou gen yon ide de pwojè de lwa a, mentnan an nou fè analiz jan nou konn fè bò isit la. Se yon pwojè de lwa guys ki pwopoze pa 30 senatè, ladan yo pa gen yon senatè repibliken. Sa gen yon grenn. E konn gen de senatè repibliken ki pliz ou mwen de goch. Lè m di, an fèt, ki pa tou, an fèt, ki ton santre dwa, vwala le mo. An di konn gen de senatè repibliken, tankou Lisa Makòske, e dout, ou ta jwenn yo ladann, yo pa ladann. Tou le 30 senatè yo, se de senatè demokrat. Ok? Sanders, Kane, Padilla,

E anpil nan lidè sa yo di se yon pwojè de lwa ki gen common sense, piske yo pale de kontribisyon tps holder yo pou kominote a. Donk, si w ap konprann byen, w ap kapab wè ke e se vre ke ou kapab di se yon bon pwojè de lwa, gen anpil moun ki t ap fè videyo, rezidans, rezidans, depi w tande yo pale de yon bagay rezidans, moun nan gen dwa di yo pral bay rezidans, ok. E nou menm bò isit la, pou moun ki konn abitye tande nou, nou toujou eksplike w ke gen rezidans pa fasil. Ya. Li pa fasil. Paske souvan nou konn tande de seri de moun yo la, poukisa prezidan pa bay rezidans chak jou? Si prezidan ta bay rezidans, se dat sa a, yo pa janm ka bay rezidans. Se paske moun yo pa janm vle konprann ke bay rezidans la, kijan pwosesis la ye. Bay rezidans pou de moun ki pa gen papye, ki pa e pa yon fanmi yo nan kad lalwa, sa mande, sa pou konprann, li enplike tou senpleman yon amandman de INAH Act, sa vle di yon ajou si w ta vle. Ou ta pral ajoute yon lòt kategori, paske poutèt kisa? Poutèt kisa moun ki nan tps la pa gen rezidans? E kesyon sa. Se paske nan lwa a, pa gen yon kote ki pase ki pèmèt ke kategori pa la vin gen rezidans. Paske tout Sa vle di nan tan nòmal, se swa pou l ta gen, pase l pa yon fanmi, pase l pa yon travay. Donk, nan tout kategori sa yo, li pa li pa elijib, se pa sa l ta gen tan gen rezidans li. Donk, an dote tèm, bay tps la rezidans e e or de sa n sot di la yo ki deja nan ina ak, se fè yon ajou, se yon modi se modifye ina ak la. Ina ak la jisteman ki se kòd de lwa ki gen rapò avèk imigrasyon pa bò isit. W al ajoute yon kategori ke w ap rele moun sa yo, moun tipiyès, moun dedeye. Se yon chapitre nan lwa a ke w pral ajoute. E se sa li ye pou ou konprann. Chak lè w ap pale de legalize, byen ke la yo adrese spesifikman tipiyès, men lè w ap pale de legalize de gwoup de moun ki ilegal. Ou va konprann? De gwoup de moun ki ilegal, se yon nouvo chapitre ke w ou pral kreye. Donk, depi w di kreye yon nouvo chapit de lwa, ou pa wè lòt bagay, ou wè le Kongrè. Se pa le Sena sèlman non, oh, le Kongrè. Le Kongrè nan son antye. Te di ou wè Chanm Sena e ou wè Chanm Depite. E se sa w wè. So, guys, se yon fason pou di a tout moun. E m si e sèten w ap jwenn yon bann moun ki, gen anpil moun ki konsa, m pa kont yo, gen de moun ki viv pa lafwa. Li di, Bondye ka fè. Fòm konnen gon bagay ki ka pase. Mwen mwen kwè tou, mwen son kwayan tou. Sa pa anpeche m rete pragmatik. E, mwen nan, nan, anfèt, youn nan bagay m toujou di, se ke yon moun ou toujou rete pozitif. Pozitif dan le sans ke pou di, nenpòt jan sa ye, m ap fè wout mwen. Ou gen dwa afime sa. Sa ou nan afimasyon konplè. Nenpòt san jan sa ye, m ap kanpe debou, m ap fè wout mwen. Piske se sa lavi ye. Lè m di lavi nan le sans ke tout bagay kapab rive. E fòk ou oblije avanse. E m di l nan kad imigrasyon, men m di l nan kad antreprenarya. Tout gran biznis yo, yo kanpe, yo oblije gen yon, yo oblije set up may yo pou yo afwonte tout bagay pou avanse. La a se pa yon moun k ap, kèm ta di sa la? k ap tou senpleman espere sou Bondye, se yon moun ki di ke li prè, li prè pou li batay pou siksè, pou reyisit a nenpòt kèl kondisyon, men ki pa nesesèman egzije fòk gen tèl kondisyon pou gen siksè. Ok, ou gen dwa pase pa yon nenpòt lòt wout, ok, ou gen dwa pase pa yon nenpòt etap, men ou gen yon bi e ou panse ke ou ka rive. La m pa gen pwoblèm avè w. But, men inyore reyalite sa a nan le sans ke jounen jodi a, nou gen yon Parleman ki kontwole pa lè Repibliken o nivo di Sena, ki kontwole pa lè Repibliken o nivo de Chanm de Sepite, ou gon yon Prezidan ki se Repibliken, e ke jounen jodi a, ou inyore reyalite sa a pou di, yo pral vote pou bay rezidans a dè moun ki sou tps, m just, m pa ka konprann li. M pa ka konprann li. E paske, menm moun sa ou rele sou tps la, se papye moun sa yo y ap dèyè pran. Èske ou konprann? Gon bagay ki pa mache. Ok? Donk vwala guys, e mwen jisteman te vle fè e kòmantè sa yo. M swete ke nou konprann e pataje l avèk dòt moun. Ok?